Jodi an la a m vin manyen dosye la bon sans ou. M di nou m pa konn pè dosye mwen menm. M pa konn pè dosye. Depi wè w fèt ou sou tè sa a, w ap viv, ou sipoze konsakre vi w ak Bondye. Ay, lamò pa gen jou. Aktyèlman la a kote w ap viv la la, talè w ka fout mouri. Epi dezyèm bagay, Kadilak wap gade la. Mwen misye e de matlo nou ye. Soti m la.
Bedjine mete nou nan gwo konfli la, mwen menm ak kadilak la, nou youn pa byen ak lòt. Ay avanw wè Bedjine te madanm kadilak, se madanm mwen l te. Avek tout jan w wè nap pale la, Bedjine se ex mwen l ye, ansyen menaj mwen. Kounya m wè kadilak ap fin rèk, Kounya la m rele l m ba li Bedjine. Epi mwen menm m al chache yon lòt bèl fanm. E makak sa yo rele Jimmy Danje a, gade kap di l se Rockstar peyi a, mwen m vini pou m di nou se manti. Manti! Sa vle di, lè misye ap di l se Rockstar peyi a, se paske misye pa konn kote l ye. Misye pa konn si Djobolo la, epi poutan m la m ap swiv misye. Lè w tande misye ap di li se Rockstar peyi a, se konnen misye pa konn si m la. Pase misye sa avè m li te rete. Se mwen ki te konn ap bay misye 10 goud lè l pral lekòl pou l manje nan lari a. Sa vle di la a, pi gwo malere k gen ann Ayiti a, li rele Jimmy Danje. Ou tande rockstar peyi, nèg ki rockstar peyi a se Jobolo nèg fòkè. Ey la a, se mwen k mèt YouTube la. Se mwen k mèt YouTube lan la a, aprè m pa gen lòt ankò. Jimmy Danje se nèg sal peyi a, men l pa rockstar peyi a. Rockstar peyi a rele Jobolo nèg fòkè. Mèt YouTube la mèt bèt wi. Bon, m tande Jimmy Rockstar peyi, lè YouTube tap fonde, eske l te konnen? Lè YouTube ap fonde, se mwen k te alatèt li. Se mwen k te direktè, tout bagay se sou kontwòl mwen yo te ye. Mwen menm sèl la m direktè, m avoka, m tout bagay nèt, sekretè y, etsetera y. M tande, m tande l Rockstar peyi. Se mwen k Rockstar peyi, lè YouTube tap kreye, se mwen k te konnen. Se mwen k fonde YouTube, se mwen k mèt YouTube. Jimmy danje se rock star peyi a. Yes. Se rock star peyi a Jimmy danje. Aprè Jimmy danje m konnen antanke rock star peyi a. M pa konn lòt ankò non. Yeah. Tankou Wendy wap gade la. Wendy se kondisip klas mwen. Sa fèk vini. Se kondisip klas mwen Wendy ye. Lè mwen a Wendy nap fè katriyèm ane la a bòpè a ansanm. Lè sa a Jimmy danje pat ko sou latè non. Jimmy danje, Jimmy danje pat ko la non. M gen Bedjine sa wap gade la. Bedjine menm. E pa Bondye nou k fè Bedjine. Kijan?

M tande m tande yon kesyon de Team Fannie et Chen, m tande misye di wi, se li k pi konn fè videyo. Mwen m pa wè m pa wè m pa wè misye k di l konn fè videyo an. M pa wè sa k di l konn fè videyo an. Yon vye granmoun tou sal, tou lèd e sou a bòl bèl fanm misye ap poste. Sòti m la! Bagay sa fè m ta fout tiye tèt mwen sou kont misye. Sou a bèl fanm misye ap poste. Djòl bèl fanm. Epi mwen a wen di nou la antanke 2 rapè nou pa gen fanm sa yo. Ou konprann? Avan el te kon bèl fanm la, li leve dol li ale, m pa fout janm rele l, m ba l vag. E kounye ak vye granmoun sal sa ki pa menm konn be, ki pa menm konn kòman pou l pale menm, m tande se li k pi konn fè videyo. M move la wi. Klike sou lyen sa ou anba videyo a pou al gad salopri k bezwen kanpe anfas Djebolo a. Al gade salopri a k bezwen vin kanpe anfas mwen. M move wi la! M move wi! Maestro Junior. Alo, salopri sa ka maestro. Nèg sal sa ka maestro. Nèg sa kap pwomene vòlè telefòn moun an Ayiti a, li ka maestro. Atè yo jwenn maestro. Antoulèka Team Fannie Echene, si ou pa kite sal kò sou rezo a, map fout tou yo frèt.